Nou pran moman an rive, non sèlman pou n pale avèk konpatriyòt nou yo, ke sa ki isi, ke sa ki lòtbò. Avan menm ke m detaye konferans lan, m pran leswen nesesè pou m salye moun nan Nòdès peyi an, patikilyèman moun Wanament e. 10 novanm, nou te nan depatman Nodès lan. 12 novanm, nou te twouve nou nan vil Pòdepè. Kote Ayisyen yo montre yo gran e yo konprann sa k ap pase jodi a. M fyè de moun Nodès peyi an, de moun Nodwès peyi an e tout rès peyi an, Kap-Ayisyen tout kote. E m vle di yon moun, pa gen Desalin san Kapa la mò, e pa gen Kapa la mò san Desalin. Se sa nou t al fè nan Lwès peyi a. Pou le moman, nou nan kapital peyi a. Jounalis yo, tande byen sa m pral di la a. Pèp ayisyen an, tande byen sa m pral di la a. Lè m gade tray. Konpatriyòt nou yo nan Santo Domingo, lè m gade tray Ayisyen ap pase nan moman sa a, yo pilye yo pil sou pil anndan chanm frad nan peyi vwazen. E, pèp Ayisyen, sa ap fè nou nan Sendomeng la a, Jou fè bwa tonbe nan dlo, se pa jis pou jwenn machin pou jèn fi se nan rans li ye. Pèp Ayisyen, vwazen nou ap defann peyi yo se vre, men yo pa ka fè nou sa yo fè nou la a. Men, te gon lè. Peyi Japon Peyi Japon te fè Chinwa yo pi mal pase sa Sendomeng ap fè nou la jodi a. Jodi an, Chinwa yo tounen yon gran pèp. Sa Dominiken ap fè nou la yo, se bagay pou lemonnantye kondane e Nan jou kap vini yo fòn reyaji sou sa pèp ayisyen e nap rive yon moman manje ap voye vann nou nap di pwodwi ap antre nan peyi a yon lè nap di sa wi paske sa yap fè nou la se bagay limanite dwe kondane dezyèm bagay san mwa ayisyen ap pase sou plas Hugo Chavez la. Tou pre ayopò a. Se pa bagay bèt non. Nou konn wè bèt ki nan lapli. Se pa sa moun sa yo pase. Se pi mal toujou. Eske peyi a gen dirijan? Non. Jodi an, grangou ap tiye moun an plas anndan peyi a. Sa pa pale. Men grangou ap tiye anpil moun, anpil moun, anpil moun anndan peyi a. Grangou toupatou! E nou ka wè tou kòman y ap pran jenn gason, jenn fanm pil sou pil al tiye yo. Gen nan yo pran lajounen, gen nan yo pran aswè. Pandan map pale avè nou la a, mòg plizyè kote nan peyi an plen militan politik yo tiye kap revandike dwa yo, grangou ap tiye, olye yo pran zam yo di ap regwoupe yo pou yo goumen pou retire tèt yo nan sa yo ye la a kòm rekonpans, olye yo tande yo se tiye yap tiye yo. Pèp ayisyen, nou konnen klas mwayèn nan li disparèt. Anpil nan yo al seye sendomeng pwoblèm pirèd pa gen vi ankò pou yo ensekirite toupatou nan tout kat kwen peyi a bank yo menm si w gen lajan labank ou gen 50 mil dola ou gen 20 mil dola ou gen 100 mil dola 10 mil dola ameriken w al chèche l pou w al fè kòmand pou w fè biznis pou w fè nenpòt ki bagay Bank yo tou se sèlman 200 dola yo ka baw. Ou menm tou ki gen goud ou al chèche yo tou pa gen siyal. Manti wi. Yo pran kòb nou depoze lakay yo. Yal fè kòmand bato diri, bato farin pou yo vin vann nou chè. Se sa yap fè nou menm ayisyen. Lè yo di ou pa gen siyal se pa vre. Dola, dola te 167 goud. Nou leve kanpe l bese. San di San di goud, san kenz goud. Jodi ankò, dola leve kanpe. Men l prèske rive san trannsenk, san karann goud. Sa vle di ki sa? M ap ban nou detay sa yo pou m montre nou nan ki stad nou ye pèp ayisyen. Si n pa fè byen, nan yon mwa, yon mwa edmi ankò, dola pral rive desan goud sou nou. Pèp ayisyen, yo di gen gaz nan ponp yo, poutan moun pa ka al achte gaz. Pèp ayisyen, si n kanpe pandan 3 mwa pou gaz bese, se konsa yo vin ban nou gaz la nan ponp yo, nou p ap asèpte bagay sa a. Demokrasi pa ka fè, eleksyon pa ka fè, ensekirite tribòbabò, katye popilè yo, Olye yo ede jèn yo, yo rezoud pwoblèm yo genyen pase pou ale yo. Men, olye yo soutni jèn yo, mete lekòl pwofesyonèl pou yo, se zam yo lage nan men yo. Lè yo fin yo rele yo bandi. Pèp ayisyen, dyaspora a, fredi ap tiye l. Li met travay maten, midi, swa. Yo pa gen somèy. Kisa yo gen kom rekonpans se sik, se tansyon e fredi ap tiye yo, yo anvi tounen nan peyi yo, yo pa kapab, yap travay ojouleju pou peye bil selman. Pep ayisyen, ouvriye kap travay nan faktori pa gen lavni pou yo. Jenn gason ki vin fè etid yo, se taksi moto yap fè. Sa. Ki rive nou e sak pral rive nou nou pral mouri peyi a nou pral mouri pèp ayisyen grangou pral tiye nou grangou deja ap tiye nou e ensekirite pral tiye nou nou pa yap arete nou tribò babò nou bay grangou ap tiye nou jodi an nou ka wè sa kap pase okay ya arete rebèl ya arete anpil lòt moun nan tout peyi a yap arete moun e anpil nan nou mouri jèn 47 yo baz 47 yo men yo twouve yo nan mòg jèn site solèy mouri. Jèn toupatou mouri, y ap arete jèn sou Chanmas lan, y ap arete jèn nan sou Dèlma, toupatou. Ebyen, jodi an, si n pa femi pèp ayisyen, n ap disparèt. Sepandan! M vin prezante San pèp ayisyen an. San pèp ayisyen kisa l ye? Se mizè, se grangou, y ap tiye yo e ensekirite pral manje yo lakay yo avèk grangou. Sa se san pèp ayisyen an. Men, si m prezante san pèp ayisyen an, fòk m prezante san laboujwazi tou. Si m prezante san pèp ayisyen an, fòk m prezante san mesye Bòkyo tou. Si m prezante son pèp ayisyen an, fò m prezante son kolon yo tou. Mesye kolon yo, afranchi yo, esklav a talan, esklav domèstik yo, ki nan tribinal yo, ki nan palman yo, ki nan leta a, ki nan gouvèneman k ap mennen peyi an, ki nan laprès, ban m prezante nou son nou. Ebyen! E pa mwen non ki dil. Son konsta m fè. Paskem soti pòdepè. Gon malere on pèsonaj wi li di Moise Charles wou se istwa dayiti paske ou fè nou konprann anpil bagay ebyen sam pral di la a pa banm tò mezanmi e se pa mwen ki pral komèt li non men se vini lap vini si peyi a pa anpè. Pou klas mwayenn yo viv nan peyi yo, pou dyaspora ka tounen, pou moun geto rale yon souf, pou chomè rale yon souf, pou anplwaye leta viv, pou moun kap travay nan faktori viv, pou moun kap kondui moto ka viv, si Ariel pa demisyone, si bank yo pa jere tèt yo, si bank yo pa tande rezon, si yap kontinye pran dola nou, Si y ap pote dola sou nou, si diri, farin, sik, siman, tòl, kontinye grenpe, si moun sa yo pa tande rezon, si anbasad yo pa tande rezon, men sa k pral rive. Nou pral rive yon kote, makandal! Ap tout an kònn dan peyi a makandal nan tan lakoloni m poko fini non jounalis yo se pa mwen k pral detaye kisa makandal te fè tande moun kap swiv mwen la yo al gade nan tan lakoloni kisa makandal te fè se pa mwen kap fèl non se konsyans m tèlman wè pèp ayisyen an pran paske yo pa kapab ankò nou pral rive yon kote menm sa desalin te fè a la pral retou nan kònn dan peyi a. E lap refèt ankò. Nou pa rive yon kote. Menm sa peyi Mali, Malyen yo sot fè lòt jou la a. E pa mwen kap di sa yo te fè non. Jounalis yo nan detaye pou pèp la. Sa Malyen yo te fè. Sa Malyen yo te fè Fransè yo. Sa Malyen yo te fè Ameriken yo. Sa Malyen yo te fè Kanadyen yo. E pa paske m de nou Ameriken. E pa paske m de nou Fransè yo. Se sak pral rive nou. Nou pral rive yon kote. Menm sa Che Guevara. Te fè nan peyi m nan peyi kiba li pral fèt an ayiti nou tande si blan yo pa tande rezon si kolon yo pa tande rezon si afranchi yo pa tande rezon si esklav domestik yo esklav an talan yo pa tande rezon e men sak pral rive nan peyi a janm wè je pèp ayisyen kale la. M pa vin fè konfrans lan pou m pale pale anpil pale anpil. M vin di ayisyen yo si yo pa leve kanpe grangou pral tiye yo, ensekirite pral tiye yo. Nou pa wè sa k ap rive nou? Pri gaz la sèlman men gentan mete ti mamit diri an a 150 goud, 155 goud. Pri gaz la sèlman men gentan mete sache spageti an ki te vann 17 dola men gentan 50 dola. Pi ke sa sèlman, si Ariel rete, li pral mete ankò enflasyon nan kò nou, enflasyon ki sa li ye? Paske li mande bank santral finanse defisi bidjetè a pou li. Jounalis yo, pale pèp la, lè m di pou gouvènman an di pou yo finanse defisi bidjetè la ki evalye a 32 milya de goud sou do pèp la ankò. Pèp ayisyen, si nou pa leve kanpe, nou ap dòla. Li gentan rive 132 goud, 133 goud, nan 2 mwa, 3 mwa, li pral rive 200 goud. Lè sa a, yon ti mamit diri pral vann 200 kòb de goud. Pèp ayisyen, m pa vin la pou fè nou pè, men, blan yo, si n pa fè byen, jan m wè Ayisyen konprann nan ki sa yo jodi a, sa m di la yo, se yo ki pral rive nou. Nou pral rive yon kote, pèp la pral tounen Malyen yo, yo pral mete blan deyò. Nou pral rive yon kote! Makandal! Menm sa l te fè nan tan lakoloni, li pral repete ankò. Se pa paske m vle pèp ayisyen. M pa de movèz fwa. M pa preche vyolans. Men s on verite ke m vin pale. Pèp la fè 3 mwa leve kanpe pou gaz desann. Pou dola desann, prepare dola yo pou sekirite rezoud pou Ariel Henry ale olye moun yo tande rezon se zam yo mete sou nou e pèp ayisyen m te gentan di nou nou nan mitan rivyè lan nou paka kase koub pou nou tounen se sak fè m vin anonse nou Ti jinn an fanm kap vini la leve kanpe. Ti jinn an fanm popilasyon ap soti. Sou channmas lan. Yo pral pran otorout Dèlma a e y ap sòti nan zòn Eskize m pou yo pase nan Kafou Rezistans lan. Y ap pran otorout Dèlma a, y ap antre Dèlma 32 e yo pral pale pawòl la devan biwo BINUH an Ayiti. Yo pral pale avèk mayòt Dèlma pou yo konnen de ki prevyen pou se etranje ki pou di nou adwat agoch. Etranje yo! Nou pa wont? Nou pa wont? Nou fòme lapolis pou nou, olye nou gen sekirite se ensekirite. Se nou ki di kilè pou eleksyon fèt e se nou ki chwazi moun nou vle, menm si nou pa ka repete l ankò anndan peyi a paske pèp la gran jodi a. Se nou menm ki di nou men ki modèl ekonomik nou ban nou, ajisteman estriktirèl pou n rezoud pwoblèm ekonomi nou nan mizè pi rèd, ekonomi nou atè. Se nou menm ki di men ki wout pou nou fè avèk edikasyon. Se nou menm ki di men sa pou nou fè pou n mennen peyi nou, pou n devlope Ayiti. Okontrè, mizè pi rèd. Sèt fwasi, nou chire! Nou pa ka pran direksyon pou nou bannou ankò. Se nou menm Ayisyen k ap pran direksyon nou. Se sa k fè, mobilizasyon pral fèt nan Nò peyi an tou. Moun yo pral soti Kafou Madlin. Yo pral nan Kafou. Samari, Rivende, tout vil la, yo pral soti Vètyè, yo pral mobilize nan tout kat kwen vil la. E, Okay pral leve kanpe, Jeremi pral leve kanpe, Lèogàn, Ti Gwav, tande konferans yo. Chèlbè, Longè pral soti Vètyè. E nou tande tou, Miragwàn. E, nou sot wè, sa k pase nan Nòdwès peyi an, s on siyal Wanament voye, s on siyal Nòdwès voye pou yo di. Toutan chèn nan pa kase, nou pap janm kanpe pèp ayisyen. Maten an, m vin pale avèk popilasyon ayisyèn nan, toutan revandikasyon nou yo pa klè, toutan Ariel pa demisyone, toutan dola pa bese, toutan yo pa ban nou dola nou, toutan gaz pa bese, nou pap kanpe mobilizasyon yo. Viv Larisi! Nou pap janm kanpe mobilizasyon yo. Jounalis yo, m pa pale, ekri te televize, m te vin prezante devan nou. Yon tablo ki sonb. Tablo a sonb pèp ayisyen. Pa gen espwa pou nou ankò. Men si n gen valè, nou kanpe, nou pral wè ki nan ak ki tray nou pral ye. Pa gen kanpe! Pèp ayisyen, pa gen kanpe. Mobilizasyon reprann. Li bal dyann nan peyi a. Toutan mesye vòlè yo pa tande rezon, toutan franchi yo pa tande rezon, nou va ap kanpe mobilizasyon yo jiskaske nou retire Ayiti anba grif moun sa yo. Kenbe la pa lage! Koze jij. Ariel Henry Ariel Henry byen kriye Ariel Henry pa onèt Ariel Henry son gouvènman ilegal kite mele nou ak lòt koze jij Ariel Henry mete ou pa wè se moun pal li mete Ariel Henry jan Ariel Henry ye la ou wè ta vin mete jij nan kou kasasyon ki Ariel Henry wap pale la se pou pèp la konnen desten nou se kapasite nan tout ti bout kwen pèp ayisyen pa kite mondyal lan vin dejwe nou nan tout ti bout kwen pèp ayisyen.